Zanmi nou yo bonjour, bonsoir, sa pral depan de lè wap gade ti video sa. Donk mwen salye nou maten an, mwen sur et certain ke nou leve an plèn fòm, nou leve avèk anpil. P. Energy mwen pap janm sispann di nou sa, chak jou nou leve nou sipoze leve a de zenerji pozitiv ki kapab pèmèt ke nou kapab pase yon bòn joune e toujou bat pou nou pa kite anyen gate jounen nou e menm lòske yon bagay ta prezante devan nou poul ta gate jounen nou eseye plane odesi de li. Eseye pa kite l gate jounen nou, paske solisyon an li nan men nou. Sa k prezante devan nou an, nou kapab sòti ladan l, men pa kite jounen nou gate pou sa. Donk, ou menm ki fèk ap gade ti videyo sa la, pou la premyè fwa ki tonbe sou ti videyo m, non mwen se Waldine Cadestin. Si w poko abòne a chanèl la, m envite w fè sa kounya. Fè sa kounya menm. Se trè enpòtan paske lòske w abòne a chanèl lan, w ap toujou kapab jwenn ti videyo nou yo. Paske gen de moun ki konn ekri m, ki di m, m pa ka jwenn videyo w yo, m ap chèche yo, m pa ka jwenn yo bagay. Se paske moun nan li pa abòne. Paske si w pa abòne, l ap difisil pou jwenn videyo m yo. Fòk se chèche pou w al chèche l pou w jwenn yo. Epi sa ka rive tou abòne ou pa ka jwenn yo, men lè w klike sou ti klòch notifikasyon an, w ap toujou resevwa mesaj ki di w Roldine gen yon videyo a l'intention de ou menm e w ap kapab jwenn videyo mwen yo. Donk mèsi paske w deja fè sa, mèsi anpil. Donk zanmi mwen yo, jodi an mwen vini avèk yon lòt Ti sijè pou nou. Mwen vini parle nou de yon lòt bagay. Yon bagay ki trèz enpòtan nan lavi. Jodi a mwen vin parle nou de lamitye. Pou kisa m di trèz enpòtan? Se paske yon zanmi se pa yon bagay ou ka annik rete konsa ou chwazi. Ou byen ou chwazi nenpòt moun ou di bon moun sa se zanmi m. Non. Paske yon zanmi li kapab sove laviw konsa yon zanmi kapab detwi laviw se sak fè li trè enpòtan lè nap fè chwa yon zanmi pou nou konnen ki moun pou nou chwazi kòm zanmi nou e pou nou konnen tou ki kòman nou kapab fè diferans ant yon moun ki zanmiw ak yon moun ki nan ki jis nan anviwònman w oubyen w konn pale avè l pou w kapab konnen èske moun sa se zanmi w oubyen èske moun sa se pa zanmi w ok donk jodi a se sa ke mwen vin pataje avèk nou men jiskavan ke nou rantre nan nan nan deba a nan nou rantre nan fon sijè nou an donk n ap jis pran yon ti kout poz epi n ap wè talè pa ale non n ap wè kounya aprè yon ti kout poz mèsi. Nou retounen! Ok, zanmi m yo, anpil fwa nou konn ap tande gen de moun ki konn ap pale, ki konn di mwen menm m pa bezwen zanmi, mwen menm m pa nan zanmi, m bon jan m ye a. Bon, moun sa yo ki pale konsa se paske yo tèlman fè movèz eksperyans avèk zanmi, Yo fè chwa sa a pou ke yo pa nan zanmi ankò. Donk moun sa yo nou pa nou pa ka kont yo. Si yon moun di w li pa nan zanmi, li pa bezwen zanmi, nou pa ka kont moun sa. Se paske li fè dè eksperyans avèk zanmi e ke zanmi yo trayi l, donk li chwazi pou li viv pou kont li. Paske fòk mwen di nou sa, mwen di nou amitye enpòtan, men pafwa gen de moun ou pran kòm zanmi w, Li prefere ou viv pou kont ou. Ok ou viv pou kont ou. Ou pa nan moun ou al pran nenpòt moun kòm zanmi epi aprè pou al peye konsekans. Donk zanmi m yo jodi an jan m di nou an mwen vin prezante nou karakteristik yon zanmi. E, yon bon zanmi, yon moun ou kapab konsidere kòm zanmi ou, se yon moun ki toujou la, ki toujou prè pou ou. Se yon moun, sa ke l ka di devan w nan, dèyè w lan, se li l ap di devan ou. Ok? Se yon moun ki trè kategorik, menm lè l konnen bagay lan ka blese w wi men olye ke li kenbe l epi se yon lòt moun li pral rele l ap prefere di w li. Sa se yon zanmi. Se yon se yon moun kòmsi lè w nan moman difisil lan li toujou prèt Pou l la pou ou. Se yon moun lè w ap soufri, li menm tou santi li tris. Ou santi sa aji sou li. Yon vrè zanmi se yon moun ki la pou ou nan bon tan kòm nan move tan. Paske dèfwa ou konn wè gen de zanmi ou genyen, ok, se pandan sa bon an li zanmi w. Men lè w nan moman difisil lan, li jete l, li pa la pou ou. Ok li pa la pou ou. Pafwa tou konn gen de moun ou konsidere kòm zanmi w, moun sa li zanmi w, se nan moman difisil lan li zanmi w. M pral eksplike sa m di an. Ou konn gen yon zanmi, pandan ke w ap travèse de moman ki vrèman difisil, zanmi sa l toujou la pou ou. Lap lap diw tout jounen lap diw map priye pou ou cheri fò soti nan sitiyasyon ou ye a Bondye gen poul ede w soti wi pa enkyete w li la l toujou ap baw kouraj li toujou ap surmonte ede w a surmonte l avèk yon seri de pawòl de rekonfò li toujou la pou l ap ou konprann Ebyen ou konn kilè w pral konn moun sa la zanmi w se jou Pwoblèm sa l te di w l ap ede w priye Bondye ap ede w soti ladan l lan, ebyen se jou ou arive delivre w soti nan pwoblèm sa a epi w pral wè w pa t moun sa pa t janm zanmi w vre. Nou konprann? Se lè sa ou pral wè èske moun sa te zanmi w. Li prèt pou l ede w priye pandan w nan mizè la, pandan w nan pwoblèm nan, pandan, men jou w leve an dinyite, jou monn nan gade l wè afè w kòmanse ap mache, jou ke monn nan gade li wè w kòmanse ap, ou kòmanse chanje, moun sa w ap wè l kòmanse frèt avè w, moun sa l kòmanse, li kòmanse ap ba w dan di, moun sa l kòmanse kounye a lè w rele l li pa pikòp telefòn, lè w voye mesaj pou li li pa reponn. M gen presyon dèfwa nan kèm li di ou fin anmèdem la ou byen pasem la kounya moun sa yo pat janm zanmi w li te zanmi w lè ke w te nan malè w te nan difikilte sa vle di wè nan nan nan premye premye premye prezantasyon pandan map prezante nou premye tip de zanmi an Sa vle di, nou kapab jwenn 2 kategori moun sa yo. Gen moun ki zanmi w lè sa bon sèlman, ok. Kon sa pa bon n lage w. Men gen moun tou ki zanmi w, se pandan w nan sitiyasyon difisil la. L ap ede w priye, li pa gen pwoblèm si se pa n rad ou genyen l ap pote 2 grenn rad, 2 grenn rès rad li ba ou, Si se pa manje ou genyen, l ap rale, l ap pote, l ap fè yon ti makèt li pot manje ba ou. Men jou ou menm ou gen posiblite kounye a, se ou k pral nan makèt, se ou k pral fè chòpin, se ou k pral fè afè w kounye a, moun sa a pa zanmi w ankò. Paske li te sipoze toujou la pou se li k ap lonje lamen ba ou. Moun sa a pa zanmi w. Ok? Moun sa pa zanmi'w. Gen yon lòt kategori de moun, nou pa ka konsidere yo kòm zanmi. Imajine w gen de moun se salitasyon w gen avè'l. Se salitasyon, ou jis wè moun nan, chak fwa w wè'l, salut, hello, ou jis salye moun nan. Moun sa pa zanmi'w. Moun sa se jis yon konesans, ou jis gen yon salitasyon a moun sa. Pafwa nou pran amitye a, nou foure li. Ou pa konn wè dèfwa ou jis salye yon moun epi moun nan konn se zanmi w li ye pou sa? Epi moun nan annik wè w, li rele w nenpòt ki jan, san respè. Epi se jis yon salitasyon ou te gen ak moun nan, Hello! Fòk nou trè pridan. Gen yon lòt kategori de moun ankò, se de moun ou gen dwa wè nou leve Nou bon nou gendwa leve chak jou, nou retwouve nou nan nan nan nan an ekip, ou gendwa wè moun sa ou toujou rankontre avè l nou ka chita, ann pran yon egzanp ou nan travay epi chak fwa yo bay brek ou menm a moun sa nou gen brek menm lè, nou ka soti nou chita, nou bay blag, nou bagay men moun nan pa oblije zanmi pou sa. Ok Moun nan pa oblije zanmi pou sa son moun nou jis chita nou pale nou bay blag nou bagay men vi privem gon seri de bagay mwen pap janm pataje yo avèw ou konpreann sa vle di moun sa nou paka konsiderel kòm zanmi nou. Sa vle di m prezante nou 3 kategori la, mwen di nou gen yon kategori se salitasyon, se jis konesans, ou wè moun nan, moun nan wè w, dezyèm kategori a se yon moun ou gen dwa leve chak jou avè l la. Chak jou n ap pale, n ap bay blag, li pa zanmi w pou sa. Twazyèm kategori an mwen di nou se moun ki la, ki toujou la pou ou a. Se moun sa w ka konsidere kòm yon vrè zanmi. Moun sa a toujou la pou ou ni nan bon tan ni nan move tan. Ou nan jwa, moun nan ap, moun nan nan jwa avè w. Ou nan tristès, moun nan nan tristès avè w. W ap soufri, se kòm si moun nan, ou santi moun nan ap soufri. Ou konn ou twouve w nan yon sitiyasyon w ap kriye, epi w wè, ou gade w wè zanmi an dlo ap ponpe nan zye l, pop pop l ap kriye tou. Moun sa toujou la poul baw bon konsèy moun ki bon zanmi w nan lap toujou baw bon konsèy chak fwa ou pral fè yon bagay lap di eh atansyon wi avan w fè tèl bagay reflechi avan ou byen pa fè wout sa fè wout sa lap toujou baw bon konsèy lap toujou la poul ede w men lòt kategori zanmi an Li menm wap wèl toujou se li ta toujou vle wè malè pou ou el dil se zanmiw jou moun sa gadel wè ou ou poze on aksyon ok ou poze on aksyon on aksyon ki ka fè tout moun ap diw waw felisitasyon sa wap fè a li bon kontinye epi zanmi sa li jalou li jalou paske se lik te sipoze ap fè sa wap fè a. Epi wap gade wap wèl rete li vin frèt avèw oubyen ou relel ou di a tande non zanmim ou konnen m gen tèl pwojè la men sa m anvi fè men sa m anvi fè kisa w panse de li oubyen ou konnen m vle fè tèl bagay map fèl bagay sa yo epi jou ou fin di moun nan sa ou pran desizyon pou fè bagay lan moun nan chanje avèw li pa baw yon bon repons li pa menm montre w sa li pa menm montre w li gen yon enterè li pa menm pote yon atansyon a sa w dil lan menm. Moun sa w ka konsidere l kòm zanmi? Non! Moun sa pa zanmi w. Donk fòk nou trè pridan lò n ap fè chwa de zanmi nou yo. Fòk nou trè pridan lòske nou nan yon anviwònman, nou gen de moun ki nan anviwònman nou epi pou nou mete nan tèt nou ke entèl se zanmi m. Paske w pale avè l la, non, li pa zanmi w. Li pa zanmi w, se lè w nan moman difisil ou pral konn eske moun sa te zanmi w vre. Oubyen se lè w gade wè kounya ou kòmanse, wap pran kap ou, wap pran kap ou, ok, bagay yo kòmanse ap chanje pou ou, se lè sa w pral di a entèl te zanmi m, entèl pat zanmi m. Paske wap wè chak moun pral kòmanse pran kan yo. Paske moun nan te vle fò w te toujou nan mizè. Li te vle fòk ou te toujou ap mande l. Li te vle fòk se li k te toujou ap lonje men ba ou. Moun sa a li pa t janm zanmi w. E sa k fè moun yo toujou di w se lè w nan moman difisil pou w konn ki moun ki te zanmi w. Moun sa a pa zanmi w. Donk zanmi m yo trè pridan. Paske ou wè amitye, m sot di sa talè. Amitye Li trè danjre, se sak fè nou pa dwe chwazi nenpòt zanmi. Paske yo toujou di ou, se yon bon zanmi w ki pou vann ou. Se yon bon zanmi w ki pou bay ou. Si yon moun bezwen fè ou yon mal, se pa w yon bon zanmi w pou l pase. Paske se, li konnen ou toujou a zanmi an, ok? Li menm, ou pa konn pale avè l, l ap toujou pè pou l vin fè w yon bagay. Kounya sal fè lap pase pa zanmiw nan paske l konn zanmiw lan ou bwè nan menl ou manje nan menl nou domi ansanm nou ou konprann kounya se pa bon zanmiw sa lap vini lap pase ou konprann m gon zanmim yon m pap di zanmim yon kouzin papam yon fanmi papam fanmi on ti jan elwanye Men mwen byen avèk pitit li paske pitit li yo nou konsi nou nou vrèman se kouzin kouzen se konsa nou nou nou fonksyone. Lè manman m ap eksplike m papa m ap eksplike m kòman dam nan mouri nou konn kòman l mouri? Li te gen yon bon zanmi l rantre nan zanmi an antre nan chanm li li gen dwa antre la l ant ouvri amwa li li pran rad li mete Ebyen zanmi an vini zanmi an prete yon rad li epi li mete rad lan tounen l tounen a rad lan li tounen ak rad lan monte li mete bagay nan rad lan ebyen se konsa dam nan mouri kiyès ki fè l sa yon bon zanmi l. Ou pa bezwen wè se jalou l dwe te jalou pase se pa li k ta dwe ap prete l rad pou l mete. Dèfwa w konn twò kontan lè w gon zanmi pou w ap di a ou mèt vini men mete rad, pran rad, bagay. Ou kontan pou w fè sa epi moun nan li jalou se pa wou k ta dwe ap prete l rad. Fòk nou trè trè trè trè prudan nan amitye. Trè prudan nan amitye. Se sa k fè m di nou m pap kont yon moun ki di li pa nan zanmi. Paske dèfwa w konn fè yon moun konfyans, moun nan vyole konfyans ou li trayi w. Donk zanmi m yo, se konsèy sa m pote pou nou jodi a. Mwen vin ede nou a idantifye bon zanmi nou. Nou wè apati de jodi a la, kòmanse idantifye moun ki zanmi nou. Nou ka teste yo tou wi. Pase yo ti tès pou n ka konnen èske moun sa se zanmi m, èske moun sa pa zanmi m. Epi pou nou pran men nou. Men si nou wè nou pa ka idantifye vrè avèk fo zanmi nou yo, pridan avèk yo. Pridan avèk yo. Nou sou tab ansanm n ap manje, ou leve, ou pa leve ou pa kite manje, ou pa kite bwason, ou pa kite, paske ou pa konn kè moun nan. Fòk nou trè prudan. Anpil moun ki pa la, se zanmi ki voye y ale. Donk trè prudan zanmi m yo. Mèsi, mèsi, mèsi paske nou te avè m, nou t ap swiv mwen jodi an. Donk mwen ban nou randevou pou lendi si Dye ve. Donk bon, deja m swete nou bon, bon weekend paske jodi an se vandredi. Bon weekend, enjoy weekend nou, sèlman prudan nan tout sa ke n ap fè. Epi paske m pa ta swete nou yonn viktim. M pa ta swete yonn nan abòne m yo viktim pandan wikenn nan oubyen gen yon bagay mal ki rive l. Toujou rete pozitif ok, rete pozitif, toujou rete atache a rèv nou epi tchao.